Madam mesye bonjou bonswa sa depan de kilè ou pwal gen pou gade epi ou pwal tande video de enfòmasyon nou pote pou ou pa bilye ou sou chèn paw la yon chèn ki la pou kapab enfòmew de tout sa kap pase andedan peyi dayiti ak sa kap pase nan peyi etranje medam mesye ebyen enfòmasyon nou pote pou ou la ebyen se enfòmasyon ki pwal fèw sezi paske ayiti Mond sa nap viv la son mond espesyal li ye ebyen medam e mesye pwan ti chèz ba ou moute volim ou ebyen nou pwal fè vwayaj la ansanm nan yon bat je medam mesye ann tande koman bagay yo ye koman bagay yo ap pase nan peyi dayiti medam mesye ann tande ansanm. Lapolis fon gwo kou yon gwo kout filè sou Jeff Canaran. Jenn gason sa wap gade la Ebyen se youn pami nèg Jeff Kanaran yo ki rete nan men lapolis ebyen pèp ayisyen jenn gason sa pale ebyen misye ki wè li tou pre lanmò paske jan polisye yo kenbel la l gentan konnen kel pap sove ebyen polisye yo kapote misye dèyè machin nan Yap fèl pale. Ebyen pèp ayisyen nou genyen video sa ou pral kapab gade talè konsa. Genyen nan kanapevè kòmandan Samuel ki mete pyel atè ansanm avèk ekip li e ki anonse avèk peyi a 7 fevriye se pral dènye dat ke cpt a Nèg yo nan pouvwa ap pase nan tèt peyi a. Ebyen se te yon rankont kle pou anonse avèk popilasyon an ke mesye sa yo ki nan tèt peyi a yap tonbe an 2026. Ebyen pèp ayisyen nou vini ak imaj. Nou genyen imaj yo o konplè ke nou pral kito gade ankò yon fwa andan emisyon sila. Pandan se tan, pandan nap pale la, Genyen Vladimir Paraison Vladimir Paraison kontinye ap voye imaj Vladimir Paraison kontinye ap deplwaye de polisye Ebyen Mèt Fene ou menm ki deja branche Vladimir Paraison sou brenzeng ni e nou wè anpil anpil imaj ap sikile kote ke Vladimir Paraison li menm ap lanse dezòd bay polisye yo pou yo kapab kouvri pòtoprens kisa bagay la ye mèt fene kisak pral pase ebyen rapidman an nou balanse pou entènot djakout nouvèl yo sou dosye sa byen avan nou tonbe nan lòt detay e lòt dosye ke nou genyen mon frè. Aprè l te fin fè yon demonstrasyon de fòs sou channmas la, Andre Jonas Vladimir Paraison ki se chèf polis la, li te deplase al resevwa yon lo blende nan garaj oubyen depo APN nan Pòtoprens, yon lo blende ki se kado gouvènman ameriken. ki pral patisipe nan batay lapolis la di l ap tanmen mennen depi finisman ane sa pou rive dechouke fwaye gang yo. Ansanm de materyèl sa yo rive nan yon moman kote lapolis la gen pou misyon iltim, yon misyon alfa x se atò ou arezon pou netwaye peyi a pandan gouvènman li menm li anonse li pral òganize eleksyon jeneral apati dat 30 dawout 2026 k ap vin la. Gouvènman ameriken an bò kote pa l li deklare li pa gen okenn dout ke la polis la bezwen mwayen. Andre Jonas Vladimir Paraison, li menm ki te resevran lo de materyèl sa, non sèlman nan non la polis ak leta ayisyen, li bay garanti se fini pou gang yo. Vladimir Paraison mete pye l atè. Men mesye dam, nou pa mande m koze se mwen menm kap di n, pandan Vladimir Paraison ap eseye start oubyen fè youn nan blende yo mache, pandan Vladimir Paraison ap fè gwo diskou avèk kostim li sou li epi tenis li nan pye, Vladimir Paraison fè yon gwo cho jodi a e menm pandan kòmansman semèn ki a fini la, Vladimir Paraison fè yon gwo cho. sou channmas la kote l montre l li pran kontwòl channmas kote l montre l ap sikile channmas e l pwofite mande popilasyon an tou vin pase ti fèt nou pase pran ti mena yo men se si w ka travèse wi pou w al channmas le blòf a sè limit e nou konn sa sa vle di lòske se lapolis kap blofe. Popilasyon an. Ou konn sa sa vle di? Loske se lapolis kap bay fo imaj a popilasyon an, ou konn sa sa vle di? Li grav anpil. Lapolis la ap montre ke Channmas la sef. E Vladimir Paraison konnen osito ke li deplase kite Channmas la pa gen pèsonn ki ka mete pye. Paske bandi yo toujou dan lè paraj, bandi yo toujou ap fè fouy, bandi yo toujou gen kontwòl channmas la. Pandan parezon an fè gwo diskou pou blende l resevwa, Kenscoff an fe an flam, kout bal ap chante. Pa bliye m te di n. Jan ane 2025 sa te kòmanse a, e konsa lap fini. Bandi yo atake yn fwa de plis popilasyon sivil la nan Kenscoff. E se gang ki afilye anba lobedyans kowalisyon kriminèl sovaj Viv nan San ki pran oubyen ki kontinye pran vil Kenscoff an otaj. E dezòd sa l kòmanse depi ziyè. Nan Latibonit pi rèd, bandi yo pa chome. Bandi yo pa chome nan Latibonit. Nan Monwi tou, bandi yo okipe komin sa. E pa bliye, il y a san jour e plis. Gen anpil zòn ke m sot site la ki pot ko anba kontwòl gang. Mesye dam, leta transfòme tèt li an livreur de zòn. Il y a les livreurs de pizza, en Haïti on a des livreurs de zòn. E men menm pa gen pèsòn k ap fè m kwè ke se pa leta ki ame bandi yo. Pa gen pèsòn k ap fè m kwè ke cpt a pa antann li avèk gang yo. Se pa posib. Cpt a pase 4 moun nan tèt li kòm kòdonatè, Edgar, Voltaire, apre Voltaire ou te pran Fritz Alphonse Jean e la w gen Laurent Sincère, 4 prezidan mesye, lè w mete yo, pase yo nan paswa, yo pa ba w yon goud, se 4 malpwòpte. Men jodi a, menm nèg sa yo, y ap prepare kò yo pou yo renouvle tèt yo anndan leta a. Ou san lè tande gen yon triyumvira, Voltaire, Edgar, Franck Anthony Laurent Saint-Cyr. Ou san lè tande sa. Mesye Ayiti pa pou nèg sa yo. E non sèlman nèg yo ka rekondwi tèt yo, nou wè ki dekrè nèg yo mete deyò. Dekrè pou fèmen bouch laprès. Ou san lè wè apati de janvye la epi m vin nan radyo a la m pa ka pale jan w wè m ap pale la wi. Men ma antre lakay mwen nèt. E yo pap kite vòlò. Donk se pa di pou di moun pa dou vòlò, se kite pou kite vòlò. Men pa bliye m di nou pèp la demisyone lontan. Si pèp ayisyen pa demisyone mèt la, alèkile malpwòpte bae sa nou wè nou gen la, li tap kanpe lontan. E anndan demisyon pèp la, n al tonbe sou Guy Philippe, pòdyab! Bon Guy Philippe pa ka fè revolisyon pou tèt li e pou pèp li ta ka vin fè revolisyon? Kounye a, lò Guy Philippe nan tatonnen, tatonnen, tatonnen, li fin fon maskarad 7 fevriye 2024 pase a, epi l al lage kò l anba Moïse Jean Charles. Epi lè 2 blofè sa yo rankontre, yo fè spak! Yo fè enpak. Boom! Moise fè wout li epi Guy Philippe rete lap plenyen. Bon ala fen men Guy Philippe vle lage kòl nan Muscadin. Muscadin entelijan li di non. Tu es un politicien fini. Moi je viens à peine je n'ai que 16 ans en politique. M jèn. Mon nom est propre mes mains ne sont pas sales. Je m'appelle Jean Ernest Muscadin. M mèt di nou yon bagay, gen anpil nèg atè a la k ap tante rele Muscadin nan telefòn, Muscadin pa pran. E m gen yon grenn rezon ki fè m p ap site de non. Anpil gwo chèf de pati politik, moun ou pa ta panse, nèg yo konnen ke nan moman se Muscadin Jean Ernest li ye. 2025 lan pèmèt nou dekouvri. Anpil blofè. Mezanmi kiyes ki ta ka kwè le gran Mose di le gran Mario Andresol notre Mario national se ton blofè se ton nèg ki tap chèche manje pa gen pèson ki ta ka kwè sa mèt la bon kiyes ki ta ka kwè Moise Jean Charles ta patisipe nan konplo kontre pèp ayisyen anndan CPT a pa gen pèson ki ta ka kwè sa. Peyi a vann wi CPT a vann peyi a wi donk depi ou gen reprezantan w anndan CPT a ou se yon konplotè kont la nasyon Jean Bertrand Aristide pa etone m tout lòt moun yo pa etone m Edgar pa etone m men wè Moïse Jean Charles l'homme du peuple l'ancien homme du peuple misye vann batay pèp la e jodi a pèp ayisyen pa gen defansè. E nou konn ki sa ki genyen, nou kapab remake, ki kwè k gen anpil moun ki kwè ke cpt a li, lè m di anpil moun, se tout moun ki kwè cpt a echwe. Menm cpt a kwè ke l echwe. Cpt a konnen l echwe, cpt a kwè li echwe. Men nou konn ki sa m vle di nou nan sa n ap pale la a? Genyen jeneralman nan Pòtoprens anpil pawòl k ap pale depi Bourdon. Pawòl kap pale yo di lè 9 manb du cpt yo reyini antre yo e il se diz sètèn choz. Yo yonn pale a lòt e yo mete yo dakò. A l'unanimite menm lè 3 mousketè brakè du alors de la bnc. Jil Vètilè Esprit Ogisten Yo di nou pa ka annik leve konsa ale kite peyi a remèt li nan men Fizeme. Se yon iresponsabilite. E nou wè pawòl 600 mil dola meriken an, se yon pawòl ki te byen reyèl wi. Lè ti Pyè Esperans ki se yon lòt ti koken èdmi de la nasyon paske m pa konn si nou wè videyo Pyè Esperans k ap sikile kote misye! Anba je entènasyonal la. Men mesye gon blan kap gade Pierre Esperance epi gon janl gade misye li di merd. Eske espès bagay sa yo te egziste toujou? Koman yon nèg fè kanpe an 2022, a merd pa 2022, an 2020 pou w deklare pou w di peyi w pa bezwen lame? Men son malpwòpte Pierre Esperance sa ye mesye. Ko vle l ko pa vle l, ak lame dayiti peyi a pa t ap desann ba konsa. A ou mèt fache. Malerezman jenerasyon pa m nan pa konnen lame. Nou konnen lapolis. Nou konnen sa nou gen la kòm dezòd. Aah jovenel la vè eseye men Haïti pa gen lame Ban m di w yon bagay aktyèlman la nan Washington kapital politik kapital federal dè etazini aktyèlman la Washington se lame wi k ap sekirize la vil de Washington paske Donald Trump vle ke Washington swa la vil la pli sekiritè di mond Il a deploye l'armee. Pwen bar. Sa di wè gen de rezilta lè w bezwen yo, ou pa nan lapolis ankò. Sa nou gen an Ayiti a la li depase kapasite lapolis. Gen de inite anndan lapolis la ki ekstrèmeman bon, men leta a pa gen volonte. A di kèlkeswa prezidan ki eli demokratikman, ki pa yon sanwont ki pa vin sou vòlè, ni sou vin fè restavèk blan. Bon ki man fò prezidan pou yon blan kanpe poul di w peyi w pa bezwen lame map antre nan dan manman blan an e map fout li deyò paske blan an tal lekòl tou bon eske yon diplomat ka ale la sendomeng kòmsi pou al di dominiken men kisa pou yo fè yon diplomat ayisyen. Epi nenpòt ti diplomat pantalon bouda chire ki soti an Frans, Kanada, Etazini, li rantre la li di w, e e votre pays n'a pas besoin d'armée. M'ap fout pou w m fout ou deyò. Frekan, soumoun. Si w te konnen on ekip restavèk pandan moman pase yo, m'ap fè w konprann Ayiti gen mèt jodi a. Mwen ekoute, kiman fè m'ap dirije on vil? Se la tout bagay ap moute, se la tout bagay ap desann. Epi vil la sal kon peny ti dan. Non monchè, leta se swa l banm mwayen m administre vil la oubyen leta a m pran mwayen an nan men w e leta pa ka touye m. Men pa bliye m di nou ayisyen demisyone lontan. Bon men men m a lapwòch de 2026 m ap onèt avè nou pi gwo espwa m gen pou 2026 se koup di mond 2026 la wi. kote m wè peyi m pral jwe kontre le Brezil ala tann map tann jou sa mesye tonnè boule pou map tande im nasyonal peyi dayiti map chante im nasyonal apre lim nasyonal de grenadye se le tour ki sur non brezilye yo nan foutbòl se m pa konnen e byen tande non se. Se inik espwa anpil ayisyen genyen wi men apre sa ou si ke 2026 ap diferan de 2025 bon bon gade 2026 la olye l ta pi bon se pa modi map modi ane a non dayè kiyès mwen ye men gade ou konn apati de ki endis ou kalkile si yon ane ap bon oubyen si l pap bon se jan w wè ane sa kap fini an sot pase. Lè w kanpe an 2025 ki ta dwe yon baz pou 2026, ou an 2025 n'a aucune base. An 2025 se yon ane rekò pou kantite polisye ki mouri, 43 polisye. Ò rete 4 jou pou ane a fini, 3 jou, 4 jou. Men banm di w yon bagay, ou sur ke avèk sa yo nou gen la nan tèt peyi a, ah Ayiti ap pi bon? Nou gen de moun nan tèt peyi a ki pa ka renmen Ayiti. Nou gen de moun nan tèt peyi a ki pa ka renmen Ayiti. E nèg yo fè tout sa yo kapab, a wi, nèg yo fè tout sa yo kapab vrèman pou yo depatya peyi sa a. Ou pa tande nivo ak degre koripsyon ki genyen anndan CEP a? Kantite milyon ki gen tan vòlè anndan. M pa di CPT non, m di CEP, Konsèy Elektoral Pwovizwa. Li gen tan depase de lwen lajan oubyen padon demi nan lajan CPT ap, CEP ap bezwen pou l fè eleksyon wi. Gade mèt la se tout peyi a ki, ki, ki gen vòlè. Administrasyon piblik la li. Ah li anvayi ak vòlò. Nèg la pran 3 moun li mete nan tèt on meri men se pa pou vin administre vil la se poul vin vòlè mèt la e majistra konnen se vòlè li vin vòlè li pa nan kesyon peyi avèw ayisyen pèdi dwa pou yo wont ayisyen gen e pèdi dwa pou yo moun mèt la ah ou pran tèl nèg la ou metel administratè tèl enstitisyon pa mandem poukisa ou metel se poul vin vòlè. Paske son peyi nap piye son peyi nap kraze epi gade ou wè pèp la lèd tèlman nou kenbe moun yo nan mizè nou pa fè anyen pou moun yo men pwofesè lise ki tap prepare pou yo fè grèv apati 6 janvye bon ou wè 2026 lap bon jan nou konnen ane 24 26 la sot pase la alò 24 25 lekòl la sot pase 4 a sòf egzamen wi pwofesè lise. Yo tout fin chita avèk minis. Minis lan ba yon règ pawòl, yo bat bravo, m tande sendika, sendikalis, chèf sendika, yo tout pran règ pawòl nan men minis, minis pa respekte anyen! Kounye a yo pral tounen nan lari ankò. Men alafen n ap fini pa kraze lise yo. E menm si ke leta kòmanse bliye si lise yo egziste. Ahh leta bliye si lise egziste bon a la fen nap fini pa kraze ti rès ki rete yo ebyen nou dwe konnen anndan CPT a son bank kòripsyon anndan CEP a son bank ni CPT ni CEP kounye a tande byen wi gen 9 vòlò ki bay manda a yon CEP pou fè eleksyon. Kiyès k anndan CEP a si w konnen tou? Vòlò. Kounye a ki eleksyon pral gen la? Vòlò ki bay vòlò fè eleksyon. Nou gon peyi kote prèske tout moun kanpe sou vòlò. Fèk ou ta konte sou dwèt moun k anndan administrasyon piblik la omwen k ap fè travay yo drèt. Pandansetan ayiti gen minis defans wi ayiti gen minis jistis bon gade sa minis defans ayiti ap regle bon ou minis defans m tande aa ayiti gen wo eta majò de lame ala de malpwòpte pou tande nan zòrèy ou bon gade mezanmi Tande byen wi mesye dam. Ameriken ap ede dominiken yo Ameriken ap ede dominiken yo ranfòse lame yo. La Chine fè dominiken kado plizyè elikoptè lagè. Dominiken gen avyon militè. Epi la Frans sot fè la polis dayiti kado motosiklèt. Sa vle di mesye ayiti pa gen moun ki gen wont ladan menm mesye tou nè boule men menm mwen minis zafè bon gade m te mèt yon senp radòt anndan gouvènman yon anbasadè fransè fèm kado 20 motosiklèt map fout li nan figi w frekan. Mèt m fout li nan figi l fè kou mwen m ka bay tèt mwen sa wi bon tout jounen w tande bidjè de gè ou pa janm wè sa bidjè fè bon mesye bon heheheh bon pito m ri vre wi bon mesye lajan ayiti a menm sa leta favè l mesye. Epi silvouplè ou ka tande on sèl konseye prezidan la li posede 18 milyon dola pou kòl sèlman wi epi lapolis bezwen mwayen m ta byen renmen mande Fritz Jean kote bidjè de gè la la frans fè nou kado 10 motosiklèt pou nou konbat ensekirite mesye epi menm la frans sa menm etazini sa yo ap vin fòme elit anndan lame. Dominiken pou yo. Epi an Ayiti nou la nan fè malpwòpte, pèp la, pèp la abandone, pèp la demisyone. E. Donk nou ka konprann pa gen absoliman anyen kap regle nan peyi a ni pou peyi a. Jodi a chak grenn Ayisyen dwe mete l kòm yon avangadist. Nou pa ka vann peyi a konsa. Nou abandone peyi a bay dè mèsenè. Mezanmi lè w wè nèg anndan leta yo rankontre. Yap fè blag. Se pa de griyen yo pa griyen dan yo sou nou non. Yo wè nou sòt. Yo wè nou abandone. E ou wè jodi a nèg yo sot si tèt yo piblikman pou yo di nou se vòlè. E wè yo di yo se vòlò epi yo mete dekrè pou pwoteje yo lè yo pa nan tèt leta ankò. Ayiti se pou mwen, Ayiti se pou ou. Jodi a fèk omwen nan fason paw ou defann peyi a. Gen yon lè kap rive wap oblije konprann ke se la w ka viv, se la pou w viv, se la w ka rete, sitou pou nou menm k anndan peyi a, e menm nou menm ki deyò peyi a se menm kad figi a wi. E senaryo nou wè kap dewoule la Etazini, Chili, trè byento le Meksik, Gon revolisyon politik kap fèt o Meksik pou yo chase gouvènman de goch yo nan tèt leta pou yo vin avèk ekstrèm dwat pou yo batay kont migran jan sa fèt o Chili. Ayisyen gon lè wap rive wap konprann se Ayiti pou tounen viv e fèk nou kanpe poun batay kontre malfektè politik. On bann ti vòlè mesye. Nèg yo rich epi peyi ap pòv plis ke chak jou. Se pou Bondye pa janm abandone Ayiti. Se pou Bondye pa janm fèmen jel sou pèp Ayisyen an. Mwen se Milfò Pyè Wonal, tout moun konnen m sou non Ti Nòl. M t ap viv Delije a Bwa Nèf kòm pwofesè teknisyen, m t ap travay pou nèg yo, se ke m pa t gen dwa fè. Jodi a yo pran m lakay pou m pral mouri. M pa t di ke m mouri inosan paske m t ap travay pou bandi. Men sòf ke m pa konn nan zak avè yo. Sa sèlman m t ap di.
Nou pral pran direksyon Ayiti touswit pwiske gen anpil, anpil, anpil aktyalite e o pwen de vi lokal, evidaman e nan entènasyonal lan. Men brèf, pou kounya la, ebyen nou dwe pale de sa e nan kesyon ensekirite pou pa di kesyon gang, pou pa di fòs anti gang, ebyen nou aprann la gen yon gwo towo la e ke ki apèn tonbe la, ki apèn tonbe, kiyès li ye? E nou pral detaye pou ou nan kèlke segond paske sensèman nou wè depi kèk tan Nou wè van kòmanse vle chanje kan, nou wè kòmsi e kòmanse gen yon mòd de panik la bò kote bandi yo puiske nou wè depi kèk jou y ap arete yo, depi kèk jou y ap tonbe, brèf gen koze medam mesye epi san konte nou pa menm bezwen pa pèdi tan nou avèk sa, nou wè bò kote. E Etazini ki ofri plizyè, plizyè blende bay e pnh la, pou pa di bay fòs anti gang nan, evidaman nou pral touche sa pou ou. E pi pandan n ap pale de kesyon entènasyonal, e byen nou wè bò kote la Chinn ki voye yon pinga bay Etazini pou kesyon si w vle lagè, e byen nou menm nou pare pou nou fè lagè. Donk medam mesye gen anpil, anpil, anpil aktyalite pou jodi an la. Brèf an nou deja salye e Pradel avèk Salomon ki avèk nou la. Mesye bonswa bonswa.
Wi bonswa e Salomon bonswa Jimmy bonswa ansanm avèk ebyen tout zanmi moun afè bon TV yo ebyen son plezi pou nou menm nou kapab enfòme w enfòmasyon ki ap domine aktyalite a ebyen o nivo de wout nasyonal nimewo 1 an ki paralize ebyen gran nò la ki koupe ansanm avèk rès peyi a lòt enfòmasyon nap gen pou n kapab devlope pou ou ebyen nap di w ke gen dram e nan Kenskòf, enben nan lokalite ki rele nan Galèt nan komin Kenskòf gen 2 moun mouri 2 lòt blese grav enben nan atak gang yo te arive fè. Lòt enfòmasyon nap genyen tou poun kapab devlope pou ou enben nap di w ke genyen 2 frè la ki yo menm ki jwenn lanmò yo se Jhonny Nestor ak Willio e Nestor se non 2 frè sa yo ki mouri anba bal aprè midi samdi 27 desanm 2025 la enben nan nan lokalite Tè Blanch nan sizyèm seksyon Charèt komin Senmak. Vwala, enfòmasyon sa yo avèk divès lòt ap fè la une de l'actualité yon lòt fwa ankò. Bonswa Salomon.
Bonswa Jimmy, bonswa Pradèl, n ap salye tout entènot moun afè bon TV, n ap salye tout Ayisyen k ap koute nou atravè mond lan. Nou trè kontan pou n antre lakay ou jodi a se Jodi a se dimanch 27 28 28 desanm 2025 bonswa Jimmy bonswa Gode.
Wi lòt fwa ankò nou salye tout zanmi yo son plezi pou nou menm nou kapab ebyen ba ou enfòmasyon ki sanse ap domine aktyalite a atravè peyi dayiti ebyen enfòmasyon e nou prale dirèkteman se O nivo de Latibonit, eben n ap di w ke ensekirite, eben wout nasyonal nimewo 1 an ki paralize, eben gran Nò la ki li menm li koupe ansanm avèk rès peyi a, eben jan ke gwoup mesye otodefans o nivo de depatman Latibonit yo menm yo te gen tan anonse l pou le 24 desanm y ap bloke eben Latibonit ansanm avèk gran Nò, eben n ap di w ke wi, eben mesye yo menm yo bloke l malgre ke genyen anpil moun nan popilasyon an ki yo menm ki Ebyen e nan wout la depi ebyen le 24 ebyen jiska jodi a ebyen wout nasyonal la ki paralize ebyen gran nò la ebyen nou pou di ou li koupe ansanm avèk rès peyi a ki sa ke ebyen popilasyon li menm li mande yo mande ansanm avèk otorite nan leta yo pou yo kapab kraze gwoup ebyen gang teworis savyen ak kokorat san ras ki kontinye ap teworize Ebyen popilasyon ebyen sa pèmèt ke ebyen moun nan yo menm yo eseye mande avèk otorite yo e pou yo kraze l ebyen n ap di w ke pandansetan y ap mande pou yo kraze l ebyen sa pa anpeche ke ebyen e gwoup ebyen bandi taliban yo menm ki ap bay anpil pwoblèm o nivo de ebyen wout nasyonal ebyen nimewo 1 an o nivo de zòn ebyen e bwa nèf ebyen n ap di w ke. e nan lakou e bwa nèf ebyen nap di w ebyen se gras ansanm avèk ebyen mesye ki e yo menm yo fè pati de gwoup otodefans ebyen ki tal kanpe batay ansanm avèk yo ebyen se konfime gen chèf kriminèl taliban chilè milyen misye mouri yo boule li anba mòn e bankòs ebyen chilè milyen se te youn nan chèf ki tap jere Pyè Payen pou Jeff Gwo Lwa. Ebyen n ap di w ke nan batay la, ebyen se ayè kowalisyon an ki t ap kwape kòn yo ansanm avèk Taliban yo. Ebyen nan wout ebyen ki mennen w nan plaj 87 o nivo de Bwa Nèf sou wout nasyonal nimewo 1 an, yo te sinyale n tou te gen anpil katouch ki t ap chante ebyen kote kowalisyon an ki yo menm ki t ap twoke kòn yo ansanm avèk Taliban. Ebyen sa li menm li te parèt yon. E tchak ki te konplike ebyen pou mesye koalisyon yo paske yo pran yo nan de pwent ke mesye yo menm yo te arive fèl. Ebyen apre ti mesye koalisyon yo sou bwa nèf yo, senmak, te fin repouse taliban yo sou zòn nan ebyen ayè samdi ki te 27 desanm nan ebyen kote taliban yo te pran gwo zòbòy ebyen te genyen e nan midi ayè e nan midi a ebyen jodi e dimanch 28 desanm e kote ke taliban yo retounen an fòs e yo atake mesye yo sou 2 pwent ebyen kote ke nap pale w la ebyen batay la li menm li mangonmen sou 87 zòn plaj mateli a ebyen malgre tout apèl polisye ki nan komisarya senmak yo di yo pap fè Konpa ebyen kid p plan ebyen la polis genyen ebyen pou ba latibonit ebyen gen anpil moun ki yo menm ki tap eseye plenyen ebyen nap do ke genyen eye mesye ebyen ki fè pati de koalisyon yo ebyen nap do ke si se pa mesye sa yo m panse ke latibonit li menm li te gentan livre ansanm avèk gwoup gang yo kote ke gen anpil moun e yo menm ki di yo pa konnen ki wòl ebyen E otorite yo menm yo ap jwe kote ke se yo menm ki pou ta degaje yo pou yo kapab rezoud eben e pwoblèm ensekirite deske se pèp la eben wout nasyonal la ki toujou bloke. E pandan ke n ap toujou rete eben nan kad ensekirite pou jodi dimanch la eben n ap di ke e e Jimmy jan ke nou di li pou jodi dimanch la eben mesye ebyen ki fè pati de e kowalisyon an ebyen yo ebyen e fèk pran e sa n ta rele youn e nan e bandi ki t ap e travay ebyen pou ebyen Jeff Grolwa ebyen n ap di w ke bandi sa li menm ki e nan men ebyen mesye yo ebyen e ki yo menm ki pran la kowalisyon ki rive mete men sou e towo sa a ke n ap gade la e ki t ap travay pou taliban yo nan bwa nèf ebyen se jodi dimanch 28 desanm 2025 la Yo pran towo sa e Jimmy Salomon.
Bon e Jimmy kote pandan lap pale w la Jimmy nan bwa nèf kot rele bandi yo rive la ou tande kòman ranfò ta vle vini se kay ou sonje kay Martelly te di pou ta al achte 6 milyon dola ameriken an Jimmy kay 6 milyon dola ameriken an e nan payen wi nan bwa nèf nan zòn senmak wi li ye pa dèyè nan bwa nèf. Se la plaj Mateli a ye di wi. 6 milyon dola meriken Mateli pran nan kont Petrocaribe a, li pran l al konstwi kay li. Bagay la te fè anpil toli. E se la bandi yo bezwen rive a. E m panse ke si se bandi yo k ap rive la, nan nan ka Mateli a, men la m pa bezwen wè pou otodefans, pou lòt moun ap pote kout men. Paske la, kounye a gen moun ki pral di m anraje. Fò m di w, pa bliye, Si Mateli te vle zòn nan gen sekirite, pou epay li tap fè di men, li tap mete yon komisarya nan zòn nan, li tap ranfòse sekirite zòn nan, ou wè son kay lal konstwi bò lanmè, e jodi a men gang nan kòmanse rive nan kay sa, 6 milyon dola ameriken kel te pran. Mwen menm panse ke E gon bagay ki fè se nèg sa yo ki met kale bandi yo la ankò. Epi nou aprann tou e depi maten tou Pradèl nan Bèsi gen anpil kout bal k ap tire o nivo de Taliban yo avèk e kesyon kwalisyon oubyen e brigadye avèk e fòs de lòd yo e Bwa, bwa la di. E nan bwa nèf, ou tande Pradèl pale a, bwa nèf la, e, e mwen Pradèl e mwen ale rapid, se plaj Mateli a. Se pa sèlman plaj Mateli gen a. Djimi, m pa konn si sa ka se kay la, sou gwo foto m konnen ou ou trè ou ou trè entèlijan, kay Mateli genyen bò lanmè a. Mateli nan bwa nèf e Senmak. Ou ta moute m lo kay sa Martelly genyen an Jimmy. M kwè m kwè li te poste sou YouTube e sou Google, m kwè nou kapab jwenn li. Se la bandi yo kòmanse rive e se la bandi yo kòmanse pran. Bon, ban m di n, si bandi vle anvayi zòn kote Martelly gen kay, li pou pwòp pèp la, bon ki mele nou? Bon, ki mele, kounye a se popilasyon, m ap mande m kote popilasyon an viv la Jimmy? Kwè. May m kwè popilasyon an ap menm viv la e nan zòn bwa nèf kote Mateli. Dlo vide Mateli vin nan Dimi, lè li desann nan bwa nèf, piske li te ale yo GPN, nòmalman, wap wè bò lanmè a, Mateli te itilize e mete la, enben bandi viv ansanm yo, enben mesye yo, enben yo kòmanse ap retwouve yo nan zòn Payen la e nou tande genyen chèf gang nan zòn nan ki apèn tonbe. Sèlman m kapab toujou konprann nèg otan defansyon an. Y ap batay pou kontwole espas yo, y ap batay pou kontwole komin nan pou anpeche gang yo rive nan komin Sen Mak e mwen bay bwa nan sa. Men sèl sa mwen ka di, m pa ta tounen nèg otan defansyon se kay Mateli a k pwoteje m. M pa ta tounen nèg otan defansyon ti mepri se kay Mateli a e yo prale pou yo pwoteje pou yo fè se bandi Binad. M pa ta tounen sa. Mesye, ban nou segond, ban nou segond, ban nou pran ekstrè a medam mesye. Vwala mesye, ban nou pran ekstrè a yon segond. E se, e se, sa se youn nan bandi Jeff Kanaran yo ke mesye yo mete anba kòd la. Mesye sa yo tap fè tantativ pou rive e, e pou pa di nan plaj Mateli, pou pa di kay Mateli. Brèf, men towo sa yo apèn prè la medam mesye, kote ke jisteman yap fèl pale la. An nou tande ekzakteman. E kisa k t ap di? Epi palasuit n ap avanse. Bon, mwen menm se si e sèten m ap gen yon opinyon yon ti jan diferan wi. Pou ki rezon? Se pa ke n ap defann bandi ou se pa ke n ap defann Mateli non. Men, m prefere nèg lan konstwi yon kay, konstwi yon plaj a 6 milyon dola ann Ayiti ke l al achte kay nan peyi etranje. Ou konprann? Se sa k pwoblèm nan. Pami tout pwoblèm, tout mal ki genyen, m prefere nèg lan fè yon bagay ann Ayiti avèk kòb sa olye ke se lòt kote l al fè l.